Sot gade lakay li a la m pa wè l. Poutan gade kote l ap soti tèt chaje. Bon, pa pe tann ni la. M pran solèy la la m desann jis anba sab yo di se la map jwenn fèy la m sot dèyèl m pa jwenn oh senyè eske pou mwen pwoblèm fèt sèlman eske sèl mwen menm kap andire pwoblèm sa yo jan mwen map andire yo la jezi di yon mo mwen non senyè papa m paka pa m anko pwoblèm yo kòmanse twòp pou mwen.

Bonswa, kòman ou ye? Bonswa kòkòt, kòman ou ye? Kòman jou yo te ye pou ou? Hey pitit o, kot ou moun ta pral anba la, kounya m chonje lè w rete, kounya m tou pase pou m al salye w, paske m ou konnen m kite zòn nan lontan, men m ren la m ap pase nan zòn nan m wè zòn nan etranj pou mwen. Sa w fè menm pitit, kòman w ye? Tèt chaje. Sa m kontan wè w wi. Hey! Mwen vle kenèp la e donnen lap donnen pitit. Dat m pa wè w. Ki mirak ou pase nan zòn nan? Pitit, m pa di w. Se yon kot yon moun prale anba a la pitit, kounye a la m fè w e wout sa, kounye a wout sa pou pi kout m fè l, kounye a m wè m, kounye a m tou tonbe kote w rete a la, m chonje se la w te rete, kounye a m tou pase salye w pitit. E kot yon moun prale wi pitit? A doudou, m kanpe la lontan, pye m ap fè m mal. An nou chita pitit pou m esplike, pou w esplike m pitit, pou m di w, pou w di m sa w fè, sa w regle pitit. Tann dat m pa wè w.

M te gen yon ti jenòm mari. Kounya la, men w konnen nan katye a, depi w bèl timoun, w ap toujou chache jwenn moun sou wout ou, w ap pale ansanm avè l. Gen yon jenòm pitit la, e mwen k ap di w. rele Star Wendyy nan zòn sa ki klase relasyon mwen ak yon ti jenòm fè l kite ka paran l oh m pa t ka di w ki pawòl li te di paran l pou l te vin ateri kote m te rete a.
Waw Mwen lè map gade m pa janm wè dole m pa konn kote l fè pa kote l pa fè e lè l vini lè l vini kounye a li pral wè kisa kiyès ki te voye l fòl dim ki bò l t ale paske mwen m pat voye fòl dim ki bò l t ale.
Kote w te fout ra jenòm nan menm? Anben, ou te gen yon lòt jenòm ki t ap pale ansanm avèk ou. Jan w di m nan, ou te nan kòlèt lòt jenòm nan bagay sa yo? E sa k fè pitit ou menm lè w wè yo nan lari a tou sal ou wè yo prèske pran grenn yo y ap frape atè? Ou pa, sou a ou pa ka di byen. Ou pa di mal. Paske ou pa konn sa yo fè. Pitit. Ou konnen, fin benyen bagay sa yo, al nan telefòn, al fè yon ti rankont. Kounye a pitit nan al fè ti rankont lan, men, te gen yon ti gason ki rele Star Wendyy. Ou konnen, li te toujou ap pale ansanm avè m an bagay, ap koze avè m bagay. Men m pa t janm reponn ni mennaj mwen. M pa t janm reponn ni mennaj paske m pa t renmen stil li san m pa t ale avè l. M pa t gen santiman pou li. Men malgre li te ap fou pou mwen, tout sa l fè a. M pat fil li, m pat enterese avè l. Kounye a la m pran ti jenòm nan bagay, ti randevou nou kase, pral pase bay bay bèl ti pawòl, nou pale ti pawòl, nou bagay, pral ti gason pral fè ti zòrèy mwen dous. Pitit, epi ti zòrèy mwen anmèl ta pral anmè jou sa. Jou a pat pou mwen menm si m te konnen m te di ti gason ret lakay li m te gen bagay. Kounye a la pandan n ap pale konsa, m byen kontan wè ti gason an, m pa ka di w kòman m kontan wè l ankò. Pitit, konnen lè e ti mennaj ou, mete m byen fre.

E lèl vini map konnen si se mwen ki papal o si se li ki papal. Mwen. Ok Kom se ka matant li lale ma map rele matant la poum konn si ete lal lale vre Mwen poum kapab bay Savak Mwen pa gen pwoblèm map bay Savak men fòm konnen si e ka matant lale a si e pa ka matant la lale. Ou non l fouye pyel nan tchaka a li fouye pyel ladann ti gason rale wòch sou nou. Bagay di yo di mennaj lè mennaj mwen ap pale yo li di mennaj mwen li rete di mennaj mwen yo mennaj mwen yo sa pa pou li li rete di ti gason an sa pa pou li li pran wòch pou l bay ti gason ti m pa konnen si se ti gason l t ap bay kout wòch oubyen mwen menm m pa konnen li fouye pye l 17 de longè bagay sa yo o bon m bliye di w sa pitit m te makònen a ti gason an Stawendji vini l pouse m san m pa menm nan anyen avè Stawendji. Bon men pitit ti nèg la pa menm tann mwen esplikel. Stawenndji menm rete l dim konsa ou m konn manje kòb mwen. Yo e kòk kòb li te ban mwen an yo e la m vin kanpe. Podyab mwen pitit! Se doulè sa rèse doulè sa map pran se pwoblèm sa kap pote male se pou yo ka wèm bèl timoun men wap wèm vin pitye pat konsa w te kitem nan zòn nan malgre w gen lontan w pa pase nan zòn nan. Bagay yo rèd pou mwen. Bagay yo rèd se sa map travèse pitit ou konnen zen moun pa entèresem nan bouk lan nan katye a pitit. Timoun pa entèrese m. Mwen menm se pa m m ap pran la. Se pa m lè m di m te santi m alèz nan relasyon an pitit m alèz. Kounye a ti gason an menm di m li prale. Ti gason di m li prale pitit. M kon mal pou kote Stawindji. Bon m pa konn sa m te gen nan bouch mwen m al di Stawindji m pa gen lanmou pou li. Stawindji vin dakò avè m di li pral pale a ti gason. Stawindji di m non li pa pral pale a ti gason. E ti gason an m rele l, m pa menm konn pa kont se bloke l bloke m sou telefòn ni m pa konn. E ti gason pa vle ban m tan pou m esplike l. Bon lè m resi jwenn yon ti tan m kwaze avè l. M kwaze avè Lole ou menm. Pou m esplike, pou m di m esplike l bagay la tou sa li di m konsa ou m pa p di l okenn pawòl pou l. Li pa asepte avè m li vire do l. Jè vire dom nan ale. Depi la m poko chanm konn nan apèl anko pou timoun. Tèt chaje se pwoblèm sa. Map pran map bagay map pase la pitit se sa kap trakase m. Sa k fè m mand m pa kache dwòp wè w. Wap wè m sot anba a pitit. Tout an dezolasyon m soti. Son fèy. Yo te di m lap mal dèyè anba a pou m bouyi. Bagay ou konnen bagay. M tal nan palas la Wendy fè move sa pou m bouyi pitit. Se sa k fè w pat vin nan men m. Se sa k fè w pat vin nan men m. Mwen sa di nou papa nou yo konnen. Kenbe pitit ou. E pa lage pou ap lage kò w defayans non. Se mete fanm nan fanm ou pou jere sa. E lòt jenòm nan tou manke tou. Li te sipoze bon chans pou esplike l sa k pase yo. Men l pa t sipoze kouri ale konsa. Kounye a la li di w li prale. Se sa k fè w lage kò w defayans konsa. Se mete fanm nan fanm ou. Pou konn sa k pase. Pou konn sa w ap fè. Se a lòt jenòm nan wap pale pou dil bagay pou esplike ou bagay pou jere sa epi pou ka bay kontinye relasyon avèk mennaj ou si w di w pa gen lòt santiman pou lòt ti gason an e pou doley jan w di m nan ou gen santiman ke w kenbe pye doley epi ou klase e lòt jenòm nan ou klase l mete l nan wòl li epi tou lò bagay ou klase l mete l nan wòl li pou l konn wòl li. Paske depi wè w di yon moun ou pa renmen l ou pa gen santiman pou li, li te mèt te rale syèl la met atè anba ou pap janm renmen ansanm avèk li ou pap janm renmen ansanm avèk li e konsa wi kòk kenbe yo la manje lajan yo nan men yo aprè sa brize kè yo talè wap tande w se bouzen w se sesi paske ou pa janm konnen si w pa renmen yo tèt chaje pitit ooh bagay la rèd se sak fèm.

Lè Kendone vin kwaze Marcas nan menm djip, m pa konn kòman l pral konsevwa sa. M pa konnen si l te gen nan tèt li pou l padone m. Pitit, m konnen l ap tou pa padone m ankò paske l te vin jwenn Marcas nan menm djip. M pa konn kòman sa pral ye, m pa konnen pitit. Sèl Bondye nan syèl la konn sa pral ye. Paske m renmen ti gason an. Lè m di w m renmen Done la, m renmen l, m renmen l. M ap fou pou ti gason sa. M ap fou pou li. M pap ka viv san Done. Si w wè Done chwazi kite m, bon, gen l ap. Bagay la rèd wi. Bagay la rèd. Mwen m pa wè sa. E se sa m di w fè yo mete w an aplik pou w ka fè yo. Pase m pa wè sa m ka di w fè la ankò. M pa wè sa m ka di w fè la ankò non. Si jenòm nan renmen w, e w renmen jenòm nan, l te kite lakay li l vin bò kote w ye, paske l renmen w, paske l te vle w fè yon vi avè w, bagay serye men si sa reprezante konsa la, e l konnen l p ap fè l byen vre non. L p ap fè l byen vre non. Eeyy. Ak tout sa kap pase w la, tande pitit mwen pa mete w an defans non, lavi pa fini. E si w wè ou pa ka kankou sa ou te nan relasyon l kraze lòt moun ap bay pwoblèm, mete ti gason an nan wòl li, si lòt ti gason an pa vle kòmanse avè w epi bagay, prete pou Bondye pou yon lòt moun sou siman paske e pa fòt ou. Bonswa pitit ou konnen m di w m pap prete, m pa vle pou Fènan ap are m nan pitit li kòmanse fè tan m prale wi, aprè sa m te kontan wè w wi. Cheri! Fanm ou di m li prale w pa prete yon bagay ou pral veye.

Prale bebem chita la pou repoze w pa telman fatige kò w bay sa w pa kite jan de bagay sa yo pote w ale m prale bebe m ka ale cheri doudou.

Eske m ka viv yon vi konsa? Eske m ap kapab? Eske m ka viv san dole? Pou jan ti gason an gentan fin chame m, fè m kwè nan li. Men ti gason an pa yon vakabon. Li pa yon vakabon, li te pè atou pou mwen. Men m p ap kapab, m p ap kapab. Tout sa m eseye fè, omwens m te ka konvenk Dole epi Dole bagay a retounen alè jan l te ansanm avè m nan, m pa kapab. M pa kapab e m pa ka viv san Dole. Non. Tip relasyon sa kraze m pito elimine tèt mwen m fini l wi Si e pou m viv san dole m pito elimine tèt mwen m fini l Dja m fini a tout bagay. M pap kapab vre non M pito pito tye tèt mwen m fini fini a tout bagay Mista Wendyy si l bon pou li l ap wè l L ap wè l si l bon pou li Mista Wendyy si l bon pou li e pou l wè l E pou l wè l Paske Bondye wè paske Bondye wè m pat nan anyen avèk Mista Wendyy M pat nan anyen avèk Mista Wendyy non M pat nan anyen avèk Mista Wendyy.

sa sil konnen m te ka jou m te ka peye kèk moun pou yo kraze danl wi li pa tap ka fè sa e sim pat nan kangou nan konn nan kanpe tou bagay nan pale avèk Staronji Staronji pa tap Staronji pa tap janm jwenn okazyon poul fèm tenten konsa tou li pa tap janm jwenn li li pa tap janm jwenn li non li pa tap janm jwenn li okazyon sa poul fèm li men sil bon pou li e poul wèl kòm m te konn ta achte pwazon rat la poum te touye rat yo. m pral pran l epi pou m bral pou m fin a tout bagay pou m fin a bagay konsa paske mwen menm m pa ka viv konsa m pa ka viv nan sitirasyon konsa. Pou m fin a tout bagay.